Nouvèl edisyon Randevou rantre lakay ou. Mwen se Jacquelin Belizaire, kèk nan gran pwen k ap domine aktyalite a. Ist Ozetazini, Rankont nan La Mezon Blanch ant Prezidan Donald Trump ak Premye Minis Izrayelyen Benyamin Netanyahu, Gè Izrayèl-Hamas la twouve l nan sant pwogram vizit sa a. Nouvo tarif Lachin sou Etazini antre an vigè jodi madi a, pandan ke Prezidan Donald Trump mete yon poz yon mwa sou nouvo tarif ki te anonse kont Meksik ak Kanada. Epi nan peyi Dayiti, yon nouvo kontenjan ki soti nan peyi Salvadò rive jodi madi a nan Pòtoprens nan kad Misyon Miltinasyonal pou Apiye Sekirite a, MMAS. Medam, Mesye, bonswa yon lòt fwa ankò. Aktyalite ayisite Ozetazini, Premye Minis Izrayelyen an, Benyamin Netanyahu, twouve l nan. Washington kote ke lap rankontre pita la ak Prezidan Donald Trump nan La Mezon Blanch. Nou pral rejwenn konya James Pierre ki sou plas. James Pierre, nou konnen ke Netanyahu deja Washington, se sa ou gen kòm enfòmasyon?
Toutafè Jacquelin, Premye Minis Izrayèl la, Benjamin Natanyahu li deja nan Washington kote ke nou ye la pou li menm lal rankontre avèk prezidan Donald Trump ki te nou di se premye rankont ke prezidan Donald Trump li menm lap fè avèk yon elu entènasyonal avan menm pou m kapab di premye fwa li prete sèman pou dezyèm manda li nan mezon blanch prezidan Donald Trump ki te voye yon lèt envitasyon bay Netanyahu kote ke li te anonse ke li kwè ke Li rankont sa a se ap yon gwo rankont pou yo kapab vrèman travay ansanm pou yo kapab gade kijan ke yo kapab retabli lapè ant Izrayèl avèk Hamas. Pandan ke nou ap pale la a genyen tou yon gwoup Palestinyen ki yo menm tou ap manifeste devan Mezon Blanch pou yo di ke yo pa dakò avèk gè a ke y ap fòse pou kapab genyen lapè ki fèt o nivo de Izrayèl avèk Hamas. Jacquelin. Wi James nou kapab wè kèk moun kèk izrayelyen ki vin manifeste bò la mezon blanch men James eske ap gen lòt rankont Netanyahu ap gen poul fè isit nan Washington anvan li tounen Izrayèl?
Tout afè Jacquelin daprè sa ke nou aprann Benjamin Netanyahu gen poul fè plizyè rankont avèk 2 gwo zotobre andan administrasyon Trump lan pou gade kijan ke li kapab jwenn non sèlman sipò administrasyon an men an menm tan tou kijan ke yo kapab diskite de pwen esansyèl ki gen pou wè avèk Mwayen Oryan an, kijan ke yo kapab ranfòse sistèm sekirite Izrayèl, kijan ke yo kapab retabli lapè, yon lapè ke daprè Benjamin Nethanyael li di ke li esansyèl pou kapab sekirize Izrayèl. Bon Jameson di ke rankont sa ap fèt nan yon moman trè spesyal nan aktyalite a nan rejyon Mwayen Oryan sitou ak Yon seselfe ke anpil moun konsidere kòm frajil ant Izrayèl ak Hamas e ki dènye nouvèl nou gen sou rejyon Mwayen Oryan an?
Yon seselfe daprè plizyè analis yo kwè se vrèman frajil nan yon moman kote ke Benjamin Netanyahu li menm ki pral rankontre avèk Prezidan Donald Trump pou yo diskite sou dezyèm faz yon antant ke yo menm yo jwenn pou yo kapab kanpe tire kout zam antre youn lòt men fason ke yo kapab kounye a la ede plis otaj ke Hamas yo menm yo te genyen yo kapab libere yo e nou wè ke o nivo de Izrayèl Genyen plizyè prizonye ke yo te kenbe tou ke yo menm yo kòmanse libere. Kounye a la Benjamin Netanyahu pral diskite sou posibilite ke yo kapab rantre nan dezyèm faz akò sa a, kijan ke yo kapab genyen lapè ki etabli. Mèsi James Pierre, James Pierre, e sou vizit Premye Minis Benjamin Netanyahu nan Washington. Epi lòt pwen kap domine aktyalite a toujou isit Ozetazini se gwo mezantant komèsyal ki genyen ant Etazini ak Kanada e Meksik ak Lachin ki pwovoke anpil reyaksyon atravè lemond sitou ak enpak nan plizyè nivo. Jean Robert Philippe ap swiv dosye sa pou nou. Enben, sa nou konstate Jean Robert Philippe, se ke mache de la bous nan 3 peyi sa yo reprann pye apre Prezidan Donald Trump te anonse yè lendi a li mete yon poz yon mwa sou tarif li ta pral pran ou ta pral enpoze kont 2 vwazen Amerik di Nò yo an palan de Meksik avèk Kanada. Pale avè nou Jean Robert. Alo efektivman Jacqueline, jan n di w la, jan w di la, se anfèt anons sa a te bay anpil kè sote. Nou konnen ke mache labous la se li anfèt ki konsène sitou pòl poul ekonomik mondyal la donk te gen yon pakèt wòri donk sa vle di tout moun kounye a yo sanse kòmanse reprann konsyans men sou se konsomatè yo tou ki pran yon soulajman aprè anons prezidan Donald Trump fè pou di ke li jwenn yon antant tanporè pou yon mwa avèk 2 vwazen prensipal li yo nap pale de Meksik avèk Kanada 2 vwazen ke Etazini siyen yon akò komèsyal avèk yo men. La Chine li menm li pa antre nan lojik la.
Mache labous mondyal yo rekòmanse reprann jarèt apre Prezidan Donald Trump anonse li jwenn yon antant ak Kanada ak Meksik pou l pa enpoze tarif sou yo pandan yon mwa. Antant lan prevwa yon seri de konsesyon tankou anpeche dwòg fentanyl ak imigran ilegal rantre Ozetazini. Meksik mande Etazini bò kote pa l pou l anpeche zam fann fwa rantre sou teritwa meksiken an. Kanada li menm tou pwomèt pou l anpeche dwòg fentanyin l avèk imigran ilegal rantre Ozetazini. Ak nominasyon yon chèf anti-nakotik sou fwontyè peyi a pataje avèk Etazini. Anons ogmantasyon tarif Donald Trump lan te fè pandan wikenn nan te gen efè sou mache labous la nan Ottawa, Meksik.

File free in the app by 218 when you switch to TurboTax Do It Yourself. Mexico City, Peken, ak New York, san bliye Hong Kong, Seoul avèk Taipei. Prezidan Trump te eksplike byen fonde demach pou l enpoze tarif sou 2 vwazen li yo malgre akò komèsyal li siyen ak yo. Nou dwe anpeche moun antre lakay nou pa bann e pa pakèt. Nou dwe sispann fentanyl antre lakay nou soti non sèlman lakay yo men an Chin, yon dwòg ki touye sèlman pou ane sa a 200 mil moun pou pi piti. Fentanyl lan soti an Chin pase o Meksik ak Kanada avan li rantre Ozetazini. Si yo pa sispann li, tarif la pral pi rèd, pi rèd pou yo. Prezidan Meksiken an, Claudia Sheinbaum, pale pou l di. Mwen
si w pandan mwa sa a, nou pral kapab jwenn rezilta, bon jan rezilta pou pèp ameriken an ak pèp meksiken an. Granmesi akò sa a. Se te yon bon konvèsasyon. Ak respè. Ekspè ekonomik yo, tankou Steve Kamine, k ap travay nan American Enterprise Institute, deklare li p ap pran twòp tan pou konsomatè yo kòmanse santi efè tarif yo. Sa mennen nou nan ane 30 yo. Ou konnen, lè ou kapab raple ou, yon gè komèsyal se te youn nan faktè ki te debouche sou Grann Depresyon. Epi ekonomi mondyal yo te drese baryè yon fason pou bloke pwodui enpòte yo.
Anbasadè Lachin nan Nasyonzini Fu Kong deklare yè lendi a Peyi l ap pote dosye a devan Òganizasyon Mondyal Komès la. Nou kwè tarif Etazini yo se yon vyolasyon règleman OMK a. Se rezon ki fè Lachin ap depoze plent devan òganizasyon an. Nou kapab oblije reponn kif-kif. Kite m souliyen tou, pa p genyen venkè nan yon gè komèsyal. Prezidan Trump rekonèt desizyon pou l enpoze tarif sou peyi konsène yo kapab lakoz pri yo monte, men ogmantasyon tarif yo ap vo lapèn. pou n pwoteje enterè Etazini. Alò efektivman Jacquelin, donk jan n tande la, espesyalis yo ansanm avèk konsomatè yo espere pa ta dwe gen tarif ditou oubyen yon mwa sa ap sifi pou pati konsène yo an patikilye eta an patikilye Meksik avèk Kanada ta rive jwenn yon antant avèk Etazini pou rezoud pwoblèm nan pou pa ta gen tarif ditou k ta enpoze sou youn ou lòt yon fason pou pri pwodui premyè nesesite yo pa egzanp pa ogmante. Jacquelin. Mèsi Jean Robert Philippe. Jean Robert Philippe k ap suiv de trè prè pou nou kesyon tarif la. N ap siyale ke Lamezon Blanch li menm te defann tarif 10 pousan Prezidan Donald Trump mete sou pwodui chinwa yo kote li ensiste ke se yon mezi vanjans pou 4 dènye ane yo nan distribisyon san parèy fentanyl nan fwontyè peyi nou an. Prezidan Trump di li pa pral pèmèt ke Lachin kontinye jwenn e distribye fentanyl ki ka touye moun nan peyi nou an. Pawòl sekretè laprès Lamezon Blanch la Karoline Leavitt nan yon rankont ak jounalis yo nan Lamezon Blanch kote Lachin mansyone li menm aplikasyon yon tarif 15 pousan sou chabon ak pwodui gaz natirèl ak yon tarif 10 pousan sou petwòl bri, machin agrikòl ak machin gwo motè enpòte soti nan peyi Etazini. Tarif yo ta dwe pran efè lendi k ap vini la. Prezidan Trump planifye pou l pale ak Prezidan chinwa Xi Jinping nan jou k ap vini la yo. Ou sou voa Kreyòl, n ap pran premye poz nou Rete branche, plis nouvèl nan yon ti moman. Voa Kreyòl, aktyalite a toujou isit Ozetazini, Robert Fritz Kennedy Junior, Fritgerald Kennedy Junior, avoka kontrevèse nan kesyon anviwònman ki tounen enben kritik sante piblik pase nan pase premye obstak li jodi madi a pou l tounen responsab ministè sante piblik Etazini apre ke komite finans Sena vote anfavè l pou l refere nominasyon an devan Asanble Senatè yo pou yon vòt final malgre kè sote ki genyen pou travay li fè pou kreye dout sou sekirite vaksen ak posiblite pou l pran avantaj aksyon an jistis kont konpayi k ap fabrike medikaman. Tout Repibliken yo nan komite a vote an favè nominasyon sa a pandan ke Demokrat yo bò kote pa l yo menm yo vote kont. Lòt pwen nan aktyalite a toujou konsènan Lèzetazini, Sekretè Deta Ameriken Marco Rubio ap reyalize premye virewon li aletranje, virewon ki deja mennen ni nan Panama, Kosta Rika, yon mizajou sou virewon sa avèk Valerio Saint-Louis.
Dimanch ki sot pase la, Sekretè Deta Ameriken Marco Rubio te fè yon vizit nan peyi Panama e l te gen yon mesaj kle pou Panama ki se, mete fen nan enfliyans peyi Lachin sou kanal la, oswa fè fas ak aksyon Lèzetazini. Li pa t bay detay sou ki etap Panama ta dwe pran oswa kisa Washington ta ka fè. N ap raple Donald Trump te repete e ensiste ke Peken kontwole kanal la. Li te pwomèt pou l reprann kontwol kanal la, epi li pa t ekskli itilizasyon fòs pou l ta fè sa. Prezidan Donald Trump di ke Panama vyole akò ki te fè kanal la vin anba kontwol li depi ane 1999. Prezidan peyi Panama a, Jose Raul Mulino, apre l te fin rankontre Sekretè Deta Ameriken an Marco Rubio, te di ke l pral revize akò ki enplike Lachin ak konpayni Chinwa yo. Men li repete li pap negosye souverènte peyi l sou vwa maritin sa. Pwen prensipal nan diskisyon an se yon kontra konsesyon 25 ane ki akòde ak konpayni CK Hutchinson ki baze nan Hong Kong dwa pou li opere pò a sou tou de bò kanal la. Lejislatè ameriken yo itilize kontra sa a kòm prèv sou enfliyans peyi Lachin gen sou kanal la. Marco Rubio te di ke Peken ta ka fèmen pasaj sa a nenpòt ki lè sizanka li ta gen yon konfli ak peyi Lèzetazini. Panama rejte lide sa a. Li di se yon kò endepandan ki dirije kanal la anba sipèvizyon l. Lachin bò kote pa l di ke l pa jwe okenn wòl nan kontwol wout komèsyal sa a epi li pa janm entèfere Nou te travay di anpil nan tèt ansanm e nou pral kontinye fè sa nan kowoperasyon trè solid ke n ap genyen ak zanmi nou yo ak alye nou yo nan gouvènman Panama a. Sekretè Deta ameriken an Marco Rubio gen pou l reyini jodi madi a ak otorite yo nan Kosta Rika epi pita li gen pou l ale nan peyi Gwatemala Nan kad yon toune ke lap fè nan Amerik Latin nan ki konsantre sou imigrasyon, kowoperasyon nan domèn sekirite, epi kontrekare enfliyans peyi Lachin nan rejyon an. Apre vizit li nan peyi Panama, Marco Rubio te nan peyi El Salvador yè lendi a pou yon chita pale ak Prezidan Nayib Bukele e l te anonse ke Bukele te ofri pou aksepte nenpòt moun yo depòte soti Etazini kèlkeswa nasyonalite yo. Rubio di ke Bukele ofri pou l fè menm bagay la tou pou kriminèl danjere ki nan prizon kounye a nan peyi Etazini, menm si yo se sitwayen ameriken oswa rezidan legal. Dapre lalwa, gouvènman ameriken an pa ka depòte sitwayen ameriken. Mwen panse ke li klè ke Etazini se patnè ki pi enpòtan pou nou, e nou vle ranfòse relasyon nou avèk Lèzetazini. Epi kounye a, ak vizit Sekretè Marco Rubio, ke mwen konnen deja, li te vizite peyi nou an deja avan. Pou Sekretè Deta Ameriken Marco Rubio, kowoperasyon El Salvador ofri Lèzetazini se yon kowoperasyon ekstraòdinè e san parèy. Pou voa Kreyòl, Valerio Saint-Louis, New York.
Mèsi Valerio, lòt pwen nan aktyalite a, Minis Defans Ameriken an Pete Hegseth vizite fwontyè sid Lèzetazini an yè lendi a. Nan okazyon an li rankontre sòlda ki kantone nan Sutherland Park New Mexico ki tou pre El Paso o Texas. Responsab la kalifye politik fwontalyè Prezidan Donald Trump la tankou yon peryòd detèminasyon ak yon epòk tou nèf. Nimewo 1 Pentagòn nan ajoute Ministè Defans la gen plizyè dizèn lane depi l ap ede ranfòse sekirite sou fwontyè a pa nan nivo prezidan Trump vle l ye a akoz li kwè, e nou kwè tou, sekirite fwontyè a se yon kesyon de sekirite nasyonal. Yon dezyèm poz sou voa Kreyòl, plis nouvèl nan yon ti moman, rete branche. Epi gwo nouvèl la konsènan peyi Dayiti, pòt pawòl Nasyonzini an, Stephane Dujarric, deklare jodi madi a Etazini sispann kontribisyon li pou fòs sekirite miltinasyonal pou Ayiti a, Yon desizyon ki antre an aplikasyon imedyatman dapre yon nòt ofisyèl ki vin jwenn òganizasyon mondyal la soti nan men Lèzetazini. Sou kesyon yon jounalis, Mesye Dujarric presize Etazini te pwomèt 15 milyon dola pou Trust Fund nan. Genyen yon milyon 700 mil dola ki deja depanse, gen 13 milyon 300 mil dola ki bloke kounye a. Jounalis yo mande si l'ONU pral oblije remèt Lèzetazini lajan sa, enben Mesye Dujarric reponn non, pou kounye a li sèlman jele l. Depatman Deta te pase lòd 24 janvye pou kanpe travay sou tout asistans etranjè ameriken epi sispann debousman nouvo asistans. Mezi sa te vini apre ke Prezidan Donald Trump te pase lòd pou yo pran yon poz 90 jou pou revize si debousman asistans etranjè Etazini yo ann akò ak politik Etazini an premye li a. Nan mwad fevriye 2023, Etazini te pwomèt pou l te bay yon kontribisyon de 200 milyon dola pou MAS la. Aktyèlman, gang yo kontwole 85 pousan Pòtoprens daprè Nasyonzini. Epi toujou konsènan peyi Dayiti, 70 sòlda salvadoryen rive jodi madi 4 fevriye 2025 la nan peyi Dayiti. Objektif yo se ranfòse misyon miltinasyonal sipò ak sekirite peyi ke Kenya ap dirije a, Steven Aristide ap di nou plis depi Pòtoprens. 70 sòlda salvadoryen rive jodi madi 4 fevriye 2024 la nan peyi Dayiti. Objektif yo ranfòse misyon miltinasyonal sipò ak sekirite a peyi Kenya ap dirije. Peyi Salvadò te voye 8 sòlda vin prepare teren an nan dat 4 janvye 2025 la pou rès ekip la. 70 sòlda sa yo spesyalize yo nan swen medikal ak transpò aeryen, selon pawòl chèf misyon an. Today we are receiving the team from El Salvador and being that at least you been Jodi a, nou resevwa ekip Salvadò a, kòm nou se yon zanmi mss epi nou te gen chans, malgre orè nou ki chaje, pou nou vin pale avèk nou. Mwen konnen sa ekip ki vini an pa konnen, sè ke yo menm tou y ap apresye tan yo vin pase ann Ayiti a. Kòm nou ateri isit la, n ap reyalize ke nou nan pwochen kay nou. Ayiti se dezyèm kay nou tout, e nou pa rantre nan mss la, nou ka sèten ke n ap rantre nan yon fanmi ki ini. a one united family. Kòmandan an chèf misyon an Godfrey Otenge ak plizyè otorite tankou anbasadè peyi Kanada a André François Giroux, kòdonatè KPT a Leslie Voltaire ak chèf polis ayisyen an Normil Rameau te prezan pou resevwa kontènjan sila a.

Steven Aristil pou voa Kreyol, Potoprens.
Mèsi Steven, nan kad vag depòtasyon gouvènman ameriken an anonse a, enben gen yon premye gwoup rapatriye ki rive an Ayiti san preparasyon spesyal nan Kap Ayisyen. Korespondan nou nan rejyon an Gérard Maxineau te sou plas nan ayewopò Kap Ayisyen an.
Se premye gwoup rapatriye ki rive nan peyi an depi nouvo administrasyon Trump lan rive sou pouvwa a nan Washington. Nan 25 rapatriye sa yo, gen 13 ki kondane, selon Madam Kerlande Desauguste, responsab rejyonal Ofis Nasyonal Migrasyon ki te sèl enstans nan Leta ayisyen, ansanm avèk pnh ki te vin resevwa rapatriye sa yo. Yo resevwa 25 rapatriye ki soti Etazini. Pami yo genyen 13 kriminèl ladan yo epi 12 lòt moun ke sa. Nan ki kondisyon nou resevwa yo isi Okap Ayisyen? Bon, nou resevwa yo, nou pran, nou fè dosye pou yo, epi nou ba yo manje, nou ba yo bwè, y ap ba yo mwayen pou yo retounen nan peyi yo kote yo soti.

Apre sa nèg yo mwen entèvyou m pozitif, nèg yo fè m fè jijman anndan, yo mande m yon pakèt prèv, yo m pa jwenn prèv yo pase m pa gen telefòn, yo fèmen m. Apre sa yo fè m fè 8 mwa yo depòte m. Gen nan rapatriye yo ki move fache paske yo pa jwenn paspò yo apre yo te fin rive Ayiti. Kounye a yo ouvri pakej an, paspò m pa ladan l. Eli m ale nan avyon al, li pa l avèk m. Pou moun Ayis yo, moun Ayis yo di konsa ke wi, yo jete anpil pyès depi nan Miami, yo jete anpil pyès. Pòtoprezan, se mechanste ou byen y ap abize pawe ou e pouvwa ou? Leta ameriken, paspò? Paspò se yon bagay ki se pwopriyete prive a leta ayisyen ke li ye. Kontrèman a sa k te anonse, pa gen okenn dispozisyon spesyal otorite yo te pran pou resevwa rapatriye sa yo. Gérard Maxineau pou voa Kreyòl, Kap-Ayisyen.
Mèsi Maxino, yon dènye poz anvan nou abòde dènye pati nan pwogram nan. Rete branche, ou sou voa Kreyol n ap emet depi Washington DC. Epi isit Ozetazini se definitivran rankont ki genyen ant Prezidan Donald Trump avèk Premye Minis Izrayelyan Benyamin Netanyahu ki fenk sot antre la. Yo pral antre nan biwo oval La Mezon Blanch la. Se yon rankont ekstraòdinè sitou nan moman ke genyen yon seselfe ke anpil moun estime kòm seselfe ki trè frajil ant Izrayèl avèk Hamas e pou anpil moun gwo dosye ki pral nan rankont ant Prezidan Donald Trump avèk Premye Minis Izrayelyen Benyamin Netanyahu se definitivman non sèlman seselfe a men gade pou wè kijan sitiyasyon kapab evolye nan gè sa ki la depi lontan e ki fè anpil san koule e daprè sa nou te kapab wè devan La Mezon Blanch lan te genyen enben kèk gwoup palestinyen ki te menm yo te vin fè manifestasyon kont premye minis izrayelyen an Benyamin Netanyahu. Donk gwo rankont la jodi a nan aktyalite a se rankont ant Benyamin Netanyahu ki se premye minis peyi Izrayèl avèk prezidan ameriken an Donald Trump kap resevwa l jodi a nan La Mezon Blanch. Nou pral retounen nan peyi Dayiti, atak ak gang te mennen nan komin Kenskòf kite yon bilan ki lou anpil. Pou pi piti gen 50 moun ki mouri ak plizyè kay ki boule daprè yon gwoup kap defann dwa moun nan peyi Dayiti.
Se direktè egzekitif Rezo Nasyonal Defans Dwa Zimen nan peyi a, Pierre Espérance ki fè konnen gen 50 moun ki mouri epi bandi yo boule yon kantite kay nan diferan seksyon kominal Kenskòf ki nan direksyon sidès kapital la. Pou sa nou jwenn kòm enfòmasyon nan rnddh jisko moman ke nap pale a, pou pi piti genyen 50 moun ki mouri e genyen anviwon 100 kay ke yo boule e gen de moun tou nan popilasyon an yo touye. Pierre Esperance repwoche otorite nan leta yo ki daprè li pa manifeste volonte pou yo bay polis la mwayen nòmal pou reponn devan atak gang yo. Lè rnddh rap chèche enfòmasyon nan zòn Kenskòf la, nou wè ke lapolis nasyonal la te entèveni nan moman atak la fèt. Sa vle di ke pat genyen yon travay de prevansyon ki te fèt pou te limite dega, menm lè nou rekonèt gen yon seri de zòn ki pa aksesib pa rapò a wout yo ke lapolis pa tap ka rive. Donk pou ou ta kapab kwake yo fòk ta gen atak ki fèt anlè. Tout bri ou wè cpt sa ki moute avèk gouvènman sa e sa k te la avan, m ap reprann ankò, yo pa bay polisye nou yo mwayen pou fè travay yo. Kidonk, gen yon mepri total. pou kesyon dwa a lavi, pou kesyon sekirite popilasyon an e anpil nan otorite yo y ap fè gwo deklarasyon men yo konfòtab avèk gangsterizasyon peyi a. Si otorite konsène yo prevwa òganize eleksyon nan peyi a 15 novanm ane sa, pou defansè dwa moun nan, Se yon bagay ki enposib. Kòman w kapab pale de eleksyon an Ayiti an 2025 alòske gang yo kontwole zòn metwopolitèn nan ant 90 a 95 pousan? E Latibonit se de wo e de ba pwoblèm nan pa rezoud? Nou ka pale de eleksyon lè pa egzanp nou wè èpòt nou louvri. Lè pa egzanp nou wè ke e pa genyen tout moun sa yo nan lari, nan lari a. Lè moun yo ka retounen nan zòn yo. Lè nou wè otorite yo bay popilasyon mwa e lapolis la mwayen pou fè travay li. Men jodi a ou pa ka pale de eleksyon. Sepandan, nan kad efò pou ranfòse pwosesis elektoral la an Ayiti, responsab konsène yo deja ap chache sipò lòt peyi ak òganizasyon entènasyonal yo. Voa Kreyòl, Pòtoprens.
Vwala nou pratikman rive nan fen pwogram nan, gwo nouvèl ki genyen dabò se rankont Prezidan Donald Trump avèk Premye Minis Izrayelyen Benyamin Netanyahu men tou se gwo desizyon kote ke Lèzetazini mande Nasyonzini poul jele fon ke li te mete a la dispozisyon misyon miltinasyonal nan peyi Dayiti a, yon dosye ke nap gen pou nou retounen sou li. Mwen se Jacquelin Belizaire kap kase randevou avèk nou pou demen, se te yon plezi kòm dabitid pou n te sèvi w. Bonsoir et à demain! Lese m di nou